Alò la nou nan nou nan nou nan salon e senatè García Delva e nou pral fon ti pale avèk García Delva ke nou pa wè depi kèk tan nou pa tande li depi kèk tan e jodi an m panse ke nou va tande ba e nouvo dezi yo donk ekip la nou te vin jwenn García Delva donk yon ti vizit alò sa antre nan kad donk ekstansyon maten deba paske maten deba ou konnen se pa sèlman nan studio donk nou nan lari.

Nal tout kote nan peyi a, senatè nal tout kote nan peyi a, e tout kote nale nou filme nou asire ke nou montre moun yo pratikman peyi a. E se sa doke ki pratikman nan peyi lavi, e lavi an, lavi an pa fasil nan peyi dayiti, men kelke fwa, kek kelke pa, doke mka di ke nou ka gade espwa paske kanmenm gen moun toujou ki pratikman yo tou nan peyi a.

entènot, tout telespektatè, telespektatris k ap gade n la a, yo kontan wè w tou. Li te enpòtan pou m te vin fè ti pale sa a avè w donk jodi an paske gen kèk tan la gen yon silans de kote Gasalèva avèk sèlman petèt se videyo ke w wè, ou nan videyo, ou tout kote, ou Sendomeng donk sa k te esplike silans sa a menm, retrè sa a? Anpil fwa nan lavi, Louko, li konn toujou bezwen retrè. Prensip lan di l, lè w repliye, ou sote pi wo. Fò w konn ki lè pou w repliye, fò w konn ki lè pou w fè silans, ki lè pou w avanse. Ou konprann? Sa a se yon bagay ki enpòtan nan lavi, se prensip lavi an. Li te mande mwen silans. Mwen te oblije fè silans lan. Gen anpil rezon ki te koz silans lan. Ok. Yo wè w anpil, trè souvan, donk nan Sendomeng? Sa w gen Sendomeng? Sa fè lontan, sa fè lontan ke, sa fè lontan ke m pa, sa fè lontan ke m pa Sendomeng. Depi 2008, m wè son nèg k ap monte e desann Sendomeng Ayiti trè souvan, ou konprann, nan Bèljiw. Men Sendomeng se la a tou prè avèk nou, an fèt, e, ou konprann, toujou la a. Antanke atis, donk, ou se, m ka di, yonn nan pwopriyetè, ou di mwen se de mas konpa, ou se yon atis, ou se yon maestro. Jodi an kijan ou viv antanke atis? Mizapa anfèt djòb senatè ke wap fè a, kijan ou viv? E kijan ou wè tou anfèt tout lòt atis ap viv konparativman a sa kap pase nan peyi a? Bon, mwen menm nan premye tan se ke e tout moun toujou wè l, yo fè konsta a, depi 2010, depi lè m eli. Eske jodi a si w pat senatè ou tap ka kenbe kòm atis? Se sa m pral di w.
Depi, depi, depi 2010, depi 2010, 2011 mwen. Mwen nou angaje. Mwen angaje m nan batay politik lakay mwen. Se te yon angajman sosyal ke m te pran avèk kominote lakay mwen ki vin fè mwen konfyans. Jodi an, angajman sa a mete m, mwen kapab di w nan pi wo nivo, rive senatè de la Repiblik. Ou konprann? Mwen kwè ke. M pa janm chanje gras a Delva e se youn nan bagay ke m toujou rete atis lan. Gen anpil moun ki te konn kritike m lè m lè m depite. Lè m depite yo di a gade misye depite l ap chante, m pral senatè gade pantalon li kòman misye met pantalon l, gade misye ap danse. Men jodi an m konnen m rete m konnen m konnen madanm ap fini 7 fevriye 2023 men m pa konn kilè m ap fin chante, m pa konn kilè m ap fin atis. M pa menm konn kilè m te kòmanse atis sa vle di m pap ka konn kilè m ap fini atis. Sa vle di ke. Kèlkeswa dimansyon ke mwen te nan lavi m, map toujou ret yon atis. E map toujou ret yon atis. E ou di m yon bagay, ou se de kesyon, ou tou poze m yon kesyon, ou di m konsa ke, èske m tap ka kenbe. Si w pat senatè? Si m pat senatè. Si m pat senatè, pa bliye ke jodi a m gen 20 an nan peyi a. M antre 31 desanm 2003. M gen 21 an, 31 desanm 2003. E nou an jiyè 2001. Lè ke m retounen vin Ayiti. Lè m kite Zenglen m retounen vin Ayiti. Men m te kenbe pou m fè Mass Konpa. Ou di Pwopetè, se vre, se yon gran biznis ke l ye. Paske Mass Konpa, se yon djaz, mwen kapab di w, ki pa nan ane a, paske nan ane a nou jwe, nou jwe, nou jwe plis ke 100 a 100 fwa. Nan ane a nou jwe tout kote. Tout kote. Tout kote. Dayè, dayè, ou menm deja, Ou menm deja Haiti Marketing e chak fwa wap jwe ou peye mas konpa 5000 dola. Sa vle di ke se pri mas konpa. Mas konpa nou pa ka jwe basically m pa ka fè yon sware pou yon moun mwens ke 5000 dola. Sa vle di ke pou m peye mizisyen, pou m peye tout moun, èske w konprann? Men, ou di se pat politik lan. Etan done ke mwen menm m gen yon pwoblèm. ki natirèl lakay mwen se ke m toujou gen yon elit ki pa renmen m. Lè m gen yon elit ki pa renmen m, men mwen rete kwè ke m t ap toujou fè mach konpa paske se pèp la k renmen m. Se sa pèp la m t ap vle, se pa t pèp la m pa t ap egziste, m pa t ap pale avè l. Èske koneksyon sa avèk pèp la se paske w toujou rete atis oubyen paske w se senatè de la Repiblik? Paske m toujou.
Ki jan yo wè w? Bon, chak moun wè m nan fason pa yo. Chak moun wè m diferan. Men sèl bagay. Moun ki jije m yo, anpil fwa y ap jije l. Lè w ap jije yon moun, fò w jije l nan lakou lakay li. Yo pa janm al jije m nan lakou lakay mwen. Sa vle di ke yo pa janm antre nan lakou lakay mwen pou y al jije m. Men se nèg k ap jije m yo, yo ap jije m tankou yo jije m senatè, depite. Men yo pa janm antre nan lakou a. Fò n al nan lakou a. Fò n al nan lakou a. Fò n antre Machan Desalin pou w wè de 2010 a 2021, ki sa Machan Desalin te ye, kòman l te ye ak ki sa l vin ye jodi a. Ou konprann? Èske Gaston Delva. se yon nèg ki patisipe nan devlopman an. Paske Gracia Delva se yon nèg ki fè de bagay ki vital, ke moun ka touche, moun ka wè. E, depi avan menm ke mwen te depite, m kapab di w ke m te angaje m nan batay avèk FONGA. Avèk FONGA, avèk FONGA kote ke lè m te kòmanse, m te kòmanse avèk 13 timoun. E, si w al mache an loko, kòm yon jounalis, e m ta swete anpe moun fè l, m ta renmen ke w ale kay pè yo, pou yo rale dosye Gracia Delva. W al kay mè yo. pou rale dosye Garcia Delva de 2005 a 2017. De depite a senatè.
Kisa konkrètman moun kal mache an e ke yo ka di sa se Garcia Delva, se depite Garcia Delva, se artiste Garcia Delva, se senatè Garcia Delva. Kisa konkrètman? Sa vle di konkrèt. Sa vle di ou ta gen yon. Konkrètman ke moun ka wè.

Ou te fè kanpay Machan lè ou te kandida o Sena. Ou te konn al Machan nan fèt chanpèt. Ou te konn lè w sot nan Tropicana ou wè nan ki eta se nan men pou tout moun pote pou tout moun ap pote tenis yo lè w sot nan bal lapli dlo. Sa vle di ke Maslate 6 kilomèt. 6 kilomèt e m ap tou salye Lamòt Premye Minis Lamòt e m di w se misye ki te ki te li menm ki te pèmèt li fè bagay sa yo. M asfakte 6 kilomèt yo. Èl di m asfakte tout vil la nèt. Tout vil la asfakte. Deja se. Èl di pat gen, pat gen beton, pat gen. Pat gen beton, pat gen adoken. Te gen 2, 3 ki te. Te gen 2 ki te gen adoken. Bout pa bout. Bout pa bout. E pi te genyen wout nasyonal la lè w soti, lè w soti pou antre kafou bèy latyou pou antre. Kafou machan pou antre. Rive, rive, li rive bò lakay mwen. Bò lise a. Rive sou gran ri a. Men tout rès vil la pat asfalte. Ok. Lè mwen te debitan an 2011, m kwè 2011, 2012 m kòmanse, m asfalte tout zòn la. 6 kilomèt. E mwen sou al twazyèm seksyon, mwen fè yon baraj, baraj Beloni. Yo rele l baraj Beloni twazyèm seksyon ki nan zòn Ponjou. Ki nan zòn Ponjou, son baraj kote ke lè lapli tonbe, son yon kote ki fè anpil diri. Men, baraj sa a, li te toujou la, m te toujou depi lè m te timoun m te konn tande tout tan y ap pale de Chal Desten ki te fè l avèk sak. E avan menm ke m te depite, avan menm ke m te popilasyon an te angaje m nan sa m ye la a e mwen te konn patisipe dèfwa kòm sitwayen nan bay sak, nan bay kòb, nan bay sak pou fè baraj la pou baraj lan se premye pwojè ke m te fè ki te koute prèske 11 milyon de goud 11 milyon de goud te fèt nan plasè lè sa ou te depite lè sa m te depite an 2012 mwen te konn jwe foutbòl anpil m te konn jwe nan resin men jodi a sou al machan w ap pran yon teren foutbòl ki pa menm teren kote konn jwe a ki pat menm teren pandan 10 an m pa prele stad pou moun Paris m paske m konn stad men kanmenm men ka konpare a janl te ye a konpare a janl te ye a wap wè ke gon travay ki fèt ladann ok e genyen ekstansyon kouran kouran sa di si jodi a se machan desalin vrèman kouran ap mache wap wè kouran rive sou katriyèm seksyon nan pòs peyo wap wè kouran gen seksyon pa egzanp kounya gen kouran machan 24 sou 24 men Map pa ekstansyon ke m te mete te gen toujou Grewè nan centre ville lan men kounye a map di w ekstansyon ke mwen mete nan seksyon kominal yo m kòmanse Ro Machan ki se nan ou pou rive katriyèm seksyon nan Pòspero ok mwen soti Nyèl mwen pran mwen Nyèl te gen kouran deja mwen soti Nyèl mwen fè Larak Fabyas ok Larak Fabyas. m ekstansyon kou a. Ok. Lè m te depite. Lè w antre premye seksyon, sou vila, Trè byen. swa sou antre vila w ap wè, sou fè sa nwa, sou fè sa nwa w fè pisto, sou fè sa nwa w fè pisto pou rive Dòbèy, Sa se lakay ou mache se lakay w Desalin. mache Desalin. Ah. W ap wè Dòbèy, Lè n w ap ap pale, wè n ap pale de 6 seksyon kominal ou 6 byen? seksyon, n ap pale de 6 seksyon kominal. Kòrèk. Lè m gen tan sou 3 seksyon Alò, kominal la. madan mesye, m ap di nou ke Marchand Dessalines, Se dezyèm pi gwo popilasyon nan depatman Latibonit la. Ok. Se dezyèm pi gwo popilasyon aprè Gonayiv e Sen Mak. E lè m te gen 6 seksyon kominal, lè m te depite, gen 4 dispansè ki inogire sou mwen. Ok. 4 dispansè. Youn nan Bwa Mari. Ok. Jodi a m kapab di w vrèman ki pa an eta. Ok. Aprè tout tan sa a, ou konnen tout pwoblèm paske pa gwo politik sante anndan peyi an pou ki ta fè ke vrèman gen moun pou moun yo nome a tan an pou sou twazyèm seksyon gen youn e si w ap gade sou wout nasyonal la gen yon dènye ke nou te fè ki poko fini ki pa janm ka fini akoz de pwoblèm lajan tou sa ki Goodnet Gen Plas si w ap pase sou wout nasyonal la menm w ap wè l si w antre vila w ap wè mache vila m te debite mache vila se pa menm depite ki te fè l mache vila e mwen ki fè l sanwa. M sonje 2006, 2006, 2006, 2006 Malsanwa. Malsanwa mwen yon ti lekòl m te konn al pote e m gen foto sa yo kòm foto se yon machan. Si se machan m t ap fè entèvyou sa avè w, petèt m te ka ba w plis bagay, m te ka mache pou nou wè yo e sesi yon lè n ap gen tan pou nou fè sa. Mwen.
Sa nwa, m sonje lekòl sa, m al ladan l, m te wè timoun yo chita sou fèy bannann. Chita. Ah bon?
Yes. E se direktris lan se Martine e mwen pale avèk li lè m vin depite e an kolaborasyon avèk Fondasyon Garcia Delva avèk Fondasyon Digicel nou refè lekòl sa. Paske depi 2006 sa te rete, sa ap make m, sa ap manje nanm mwen paske lè m rive m wè timoun yo chita sou fèy bannann lè m vin depite m di kèlkeswa jan, kèlkeswa fason an, fòk m fè sa.
Tou sa yo se de bagay ke m reyalize. Machin de bagay ki, mwen menm m pa mete, anpil nèg lè yo pale de sa yo fè, yo plis pale de konbe travay, de djòb yo bay nèg. Non, mwen se pa sa. Mwen mwen di men kisa m fè, e tout moun ka konstate l, tout moun ka al wè l, tout moun ka al gade l. Èske egalman donk sou le plan sosyal, èske ou ka di ke ou pèmèt ke genyen fyète lakay chak moun machan? Bon, se si, men tout moun p ap janm satisfè. Ok. Paske tout moun p ap janm satisfè. Paske bagay yo anpil. M ap di w tou sa m fè la. Jodi a si yon nèg, si yon moun se moun machan, l ka di ke. M fyè ke se yon machan paske jisteman gen tout. Li fyè
kòm atis, kòm atis m pa kwè ke, kòm atis m pa kwè ke, m pa kwè ke moun machan gòl avè m ditou. Men depi lè m te antre nan politik la mwen te gentan konnen ke m te gentan gen ènmi. Premye jou m antre nan politik lan vin fè ke m te gentan chaje ènmi. Petèt pou pozisyon m, pou jan m ye sa k fè m pran pozisyon pandan tout tan m nan, pandan tout tan m pa janm nan kan m pa janm nan klan. M toujou rete atis, m toujou rete o milye pitit pèp la. Sa vle di ke jodi an m pa janm nan kan. Okenn moun, m pa janm nan enkenn klan depi dizan, depi dizan anndan palman an. Di tout kan m, tout klan m, se pèp la. E m pa janm chita sou do pèp la pou m ap pale on gwoup mal, pou m ap travay pou kan m oubyen pou m ap travay pou klan m. M toujou rete, dèfwa m pran anpil frap akoz de konviksyon m, m pran anpil frap akoz de liy mwen, paske m pa janm nan kan, m pa janm nan klan. Donk tou sa nan enterè Machan Desalin. Tou sa nan enterè Machan Desalin.
E a chak fwa, paske. Kòm palmantè, travay ou se travay nan yon blòk politik oubyen nan yon gwoup politik, se a di ou si se fè gen blòk anndan palman, w ap wè depi mwen te nan palman, tout blòk nou jwenn ladan se blòk ki toujou pliryèl, mozayik jan nèg yo rele l lan, paske pa janm vrèman gen yon pati politik ki pran tout pouvwa la pou lejislatif la ki gen plis depite ki kapab gen yon majorite. Mwen chak kalkil m fè pou m antre nan yon majorite, m antre ladan l pou machan. Pou machan.
Antanke depite egalman senatè, ki pi gwo batay Wesline Ko mennen? o nivo di paleman ke se swa a titre de depite ke se swa a titre de senatè la nou pale an kesyon machan sèlman an fèt pou le peyi ki pi gwo batay ou estime ke ou mennen? Bon si m ta pito fon ti pase anvan m antre nan batay politik lan sou se Michel sou al gade la sou gade lise a sou antre Gonayiv jibile ou konprann sa bòt sou la tout moun jibile tout moun Gonayiv te wè ke m ta al fè kanpay kòm senatè lè m te rive m te wè nan eta m te wè lekòl la men tout envestisman m fè tout sa m fè ou ap wè se nan lekòl antanke senatè w ap wè lekòl nasyonal jibile a Jodi an, si timoun yo gen yon sal, yo ka, se gras a mwen menm. Lise Sen Michèl de Latalay la, si w al gade l, w ap wè l antanke senatè. Ok. Ki batay? Onivo di paleman. Paleman. Onivo di paleman. Ki batay yon palemantè? Ki wòl yon palemantè? Lejifere, kontwole. Yon palemantè, li pa gen lòt wòl. Se klè. Se de moun k ap bay lòt egzijans. Oubyen se nèg ki palmantè yo, nèg ki depite senatè yo, k ap fè plis ke sa yo mande yo. Men wòl ou se lejifere, kontwole. Yon nèg ki fon batay kòm palmantè, se lejifere pou lejifere. Ou ta rive kanmenm, selon ou menm, nan fèt pandan se 3 manda ke ou lejifere egalman kontwole? Mwen lejifere, travay mwen fini o nivo di palman paske m genyen lwa ke m pwopoze depi lè m te depite ki vote nan chanm depite a, chanm depite a vote l, li voye l nan sena a, sena a retounen l nan chanm depite a, se travay sa w palmantè fè e lè l retounen ankò nan sena a, sena a vote l jiskaske l nan men egzekitif lan jiska la dènyè minit ki pa janm
ki pa janm pibliye jiska la dènyè minit nan konvèsasyon ke m te toujou gen avèk prezidan Jovenel m te toujou ap mande l pou l pibliye lwa sa a vre a vle di ke pou mwen menm mwen kwè ke. Se vre gen enstabilite politik, palman pa janm travay. Kounye kote blokaj la, kote blokaj la te ye selon mèm? Se yon batay politik ou byen kwa? Nan nivo ekzekitif. Paske menm si lwa pase o nivo de la chanm de depite, li pase o nivo di sena, men tan lekzekitif, an prensip, konstitisyonèlman palan, si l te gon refi kont li, li tap retounen o nivo di palman. Li tap retounen o nivo di palman. Sesi nan pa ete fè.
Li pa janm retounen, li kenbe l e li pa pibliye l. Li kenbe l e li pa pibliye l.
Kote blokaj la te ye anfèt? Bon! E la sa se sa se politik. Eske gen de atik ki pa pa egzanp mwen menm jodi an m panse ke. Ou panse kredi a nou pat vle ke anfèt Gaston Delavigne gen kòm senatè? Non, mwen menm m panse ke nou rive nan yon moman, nou rive nan yon moman, nou rive nan yon moman fòk verite. E sa k fè youn nan pi gwo pwoblèm mwen nan politik lan se verite. Sa vle di ke verite, youn nan pi gwo pwoblèm mwen nan politik lan se ke a chak fwa pou pale, pou di sa w vle di an, sa w dwe di an, ou oblije kenbe yon bagay pou w pa di l.

Nòmalman egzekitif lan, anpil fwa, anpil egzekitif toujou kenbe kanaval la politik. Paske kanaval la yo kenbe l politik, paske e si, si. E se te, se te yon gwo batay sa. Se te yon gwo batay.
Jiskaske lwa a pa janm pibliye. Fè rekonèt atis se yon metye. Fè rekonèt ke lè w se yon atis, se yon metye ke li menm jan yon enjenyè, menm jan yon agwonòm, menm jan yon doktè, yon atis, yon avoka, yon atis pa ka parèt Pou lal ouvon kanè bank poul dil son atis son pwoblèm e tout sa tout sa nan lwa tout sa nan lwa ou konprann sa vle di ke deja se tap pwofil mwen e sa ki fè ke nou tout palman sou latè li travay atravè tout travay tout palman sou latè gen komisyon e chak komisyon ou nèg ki depite senatè se suvan pwofil ou. Pou Philco al travay la vè nan komisyon Kòl paske mwen menm m pa ta ka travay nan komisyon jistis paske m pa konn twòp fèblès li m pa ka m pa ta ka travay nan komisyon agrikilti paske m pa konn fèblès li m pa konn twòp fòs li ou konprann sa m vle di se nan kilti la ke w ye se nan kilti touris ke m ye se pwofil mwen e si m t ap toujou gon sansiblite pou m gon politik kiltirèl. Men li klè ke jodi a tounen pa pèdi paske kanmenm ou se senatè manda w fini an 2023. E kanmenm gen yon nouvèl lejislati ki ka sipoze antre si an fèt antre gimè gen eleksyon e wap ka toujou kanmenm e. A wi se si, retravay sou li paske retravay sou li e si kòm li la sa pral depan de nan konsansis ki paske la jodi an nou rive chak fè yon jan pou nou fè bagay la tèt frèt pou nou pa twò kouri jan nap kouri a jan nap prese a pou ke nou vrèman gen yon egzekitif ki fò. pou Madan Bedjine lan ki pral pèmèt ke gen ti swen ki pral fè avèk li ki ap pèmèt ke si l gade l nan enterè l pou ke yo pibliye lwa. N ap vin sou sa pi devan. E nan menm lojik de verite k pou pale a, Senatè Gaëtan Delva, ki jan w te viv anfèt moman kote ke te gen Anel Joseph nan Latibonit? Vin gen kesyon echanj de telefòn, pwoblèm onivo di paleman, dcpj, kesyon de kidnapin. Donk, ki jan w te viv moman sa la? E verite nan sa sa li te ye. Se yon moman fasil difisil. Yon moman fasil difisil. M sipoze ke ou pa t ou pa t. Non, yon moman fasil difisil, difisil paske m ap gade jistis ki pa ka fèt. M ap difisil paske m wè kòman yon pakèt nèg pran verite a epi yo kenbe verite a epi gen yon seri de nèg k ap tiye w avèk. bouch yo yeah. Paske e se te premye lanmò, se te premye se te premye katouch yo te bay prezidan Jovenel lè yo te di n kidnapè. Ah bon? Paske psikolojikman yo tiye misye. Ok. Paske lè yo te di n kidnapè e tout moun te fè konsta, tout moun te gade l se paske m pwòch misye, se paske m ta misye, se paske m te konprann batay misye a. Donk ou panse ke se te Jovenel Moïse ke anfèt sektè ki te anfas ou a te vle atake? T ap atake epi fè yo te rive sou mwen. Fòm te gen yon movèz imaj. Fòk te gen yon nèg ki te leve yon maten, yon tout-pwisan leve yon maten nevè di maten nan radyo Magik 9 e a onzè karannsenk nou kidnapè. Men pa t gen okenn verite nan bagay sa ditou. Pa gen okenn verite ditou, ditou, ditou ladan l. E se la ou wè klas politik lan, m vin di ke ou gen elit politik lan, elit ekonomik la pa renmen m paske l pa renmen m. Paske m pa nan kan, m pa nan klan. Paske pa gon grenn nèg isi ki ka di ke yo ka rele m nan palman pou yo di m vote adwat, vote agoch. Pa gen okenn ladan yo, tout te finanse kanpay ou? Tout te finanse kanpay mwen. Nèg di, pa gen okenn grenn nèg isi. Gon bagay ki manke wi la, manke klòch la men se pa yon pwoblèm. Non, ou mèt, ou mèt, ou mèt frape m. Pa gen grenn nèg la ki ka rele, ki ka demanti m. Gen yon grenn nèg. nan peyi a. Donk ou depite ou senatè san zoken finansman? Pa gen finansman.
Pèp ayisyen an se moun machan. Sa vle di ke mwen menm m te kandida o sena, m gen videyo m al jwe tè nèv m ap vann mayo m pou m te ka fè kanpay. Tè nèv mwen achte mayo m pandan m ap mwen achte mayo m pou m fè kanpay. Ou konprann sa sa vle di? Sa vle di ke moun yo pa pran mayo m pou met sou yo, yo achte mayo a. Pou te ka finanse kanpay ou? Kanpay mwen.
Men. Pou m klè, verite, se ke gen de gran nèg, nèg yo kontwole peyi an. Nan vandredi, chak eleksyon gen nan peyi a, nan vandredi, nèg yo gen konn ki es kap genyen, ki es ki pap genyen, menm jan ak tout moun, menm jan avèk tout. E pi, gon, gen yon nèg ki chèche m. Gen yon nèg ki chèche m, e pa mwen ki chèche l. Wap pale de ki nèg an fèt? Bon.
Ou pa vle pa, ou pa vle bay verite sa. M pa vle, bon, m pa vle, m pa vle kou rive la. Ou pa vle kou rive la. Batay lan, se yon batay ki pral mennen anpil, se yon gwo batay li pral ye. Fok gon lè fok tout verite a di. Men son kob ke yo tap bay tout moun. Tout kandida. Epi neg yo relem kom kandida, yon kandida kap genyen epi yo banm tou. Donk se te yon moun de sektè prive a? Sektè prive a.
Ok. Men nan ki faz nan eleksyon an ke anfèt ou te jwenn apèl sa? Vandredi avan eleksyon.
Vandredi avan eleksyon.
Eleksyon an fèt yon dimanch.
Yon dimanch. Ok. Sa vle di ke moun sa pa tap finansyem. Ok. Si w t ap finanse m, ou t ap finanse pwojè m, ou t ap finanse li nan kanpay mwen. E paske lwa w deja rive. Paske m genyen.
Wè. E m pa kwè moun sa tou janm wè m tou pou l ta, li pa janm rekonèt mwen kòm depite, kòm senatè. M pa kwè l ap janm rekonèt mwen kòm depite, kòm senatè. Ok. M pa janm kwè y ap janm pran m rekonèt mwen kòm depite, kòm senatè. Menm jan, gon gwoup nèg ki pa t janm pran Jovenel kòm prezidan. Wè. Se pa dakò ke m te dakò avèk Jovenel anpil ke tèt mwen ka vin sove. Men gon gwoup moun, gon gwoup moun ki pat janm pran l kòm prezidan. Sa vle di ke gon gwoup moun ki pat janm pran m kòm prezidan. Ebyen, lè Anèl retounen, mon frè Machan Desalin, lapolis fèmen pòt li, komisarya fèmen, tout lapolis kouri. Tribinal la fèmen. Men fòk gon moun ki pran chaj. Fòk gon moun ki ka gen kouraj.
Paske Anèl nan vil la. Retounen Pwòspero. Fòk gon moun ki ka pale avèk Anèl. Mwen te chwazi wi pale avèk Anèl. E se ou ki te kanpe la ou pale avèk Anèl? Mwen pale avèk Anèl. Ok.
M ap pale avèk Anèl. E m ap di misye, Tande frè. Ou vin soti Pòtoprens avèk yon gwoup nèg ki pa konn kòman non viv machan. Machan ou konnen se matant, kouzen, kouzin. E ou te di misye sa pèsonèlman? Klè. Se yon ti kominote.
Nan telefòn map pale a misye. Paske m pa janm rekonèt misye. Oh nan telefòn. Nan telefòn paske m poko janm wè misye nan lavi. Donk te gen echanj telefonik jisteman antre ou menm avèk Anèl. Anpil. Ok. Men m pa janm ko rankontre a misye nan lavi m. Ok. Wè misye an fas m pa konnen misye. Men lè n pale n pale sèlman sa ki gen rapò ak Machan Desalin. Yes. Machan Desalin. Mwen di misye, nèg yo vin nan vil la. Yo pa konn koutim nan yo konn jan nou yo pa konn jan nou ye. Fò veye anpil. Pou nèg yo pa al plede fè kadejak sou timoun yo. Fò respekte gwoup lan. Paske machann yo pa janm konn bagay sa yo. Donk ou te di Anèl sa, pèsonèlman? Pèsonèlman.
E se si, misye, kòm on nèg sipè entèlijan. E a chak fwa misye pale avè m tou, misye rele m, lè misye rele m se si, nou, li ap fè on travay. Ok. Tankou, misye toujou ap fè wout. Misye te toujou ap fè match foutbòl. Nan kominote misye. Bon, legliz, nan chapèl misye, fèt. Sen Jozèf, Machan Desalin, nan pòs yo yo, lè y ap remèsye moun, yo remèsye misye ki te, petèt m pa konnen si l te pentire legliz la, legliz la, remèsye pè anndan legliz la, remèsye Anèl Jozèf. Responsab la, pou m pa fè manti sou pè a, responsab la.
Ok. Lè sa remèsye Dieu. Remèsye Anèl Joseph paske li kontribye donk a. Li kontribye avèk legliz lan. Lè w pran yon nèg konsa lapolis antre nan. Son gwo deklarasyon wap fè la jodi a. Lè w pran yon nèg konsa lapolis antre nan bouk la tout peyi tout lapolis nèt vin chache misye yo pa ka ale avèl. E manman m. Menm si m te bal le mond. E a chak fwa pou lal mache an li pito dim lwa pran l lwa mare l. Li pito dim poul pa rete nenpòt kèlkeswa kote sou latè Se machan pito dim fòl la vale lwa li pito li pito banm on li dim lwa maril fòl la li banm on pawòl fòl la li banm on pawòl fòl la nan peyil paske li pap kite li menm lè chita sou gèl dil pa kouri pa gen moun kap fèl kouri chita men fòm pwotejel e fòm pwoteje rès moun yo men se nan dyalòg kòm atis paske pwisans mwen kem genyen se pwisans sou moun paske m pase kòm animatè m pase kòm youn nan pi gwo animatè ki genyen nan mizik lan Sèke lè m kanpe devan sanmil moun, kenzmil moun, sa vle di ke mwen konn ki jan pou m fè l bouje, ki jan pou m fè l vole, ki jan pou m fè l desann. Sa vle di ke mwen konnen tou m ka pale avèk yon moun. Mwen konnen tou m ka pale avèk yon moun pou m pale avè l, pou m fè l konprann. Vwala, se te sa sitiyasyon an. Sitiyasyon an, pou n klè, Louko, lè, lè, paske nèg yo, lè nèg isi ap taye kostim sou ou. M sipoze l pa t fasil pou ou. Pa t fasil pou m. Fasil difisil. Fasil difisil. Poukisa fasil difisil? Paske m pa janm pran l difisil nèt. Paske l pa verite, li vin fasil pou mwen. Paske konsyans mwen klè. Paske pi gwo bagay la se konsyans ou. Konsyans mwen klè paske poukisa Anèl yo pa t janm te konn lonmen nonm avan. Paske m ta ba moun an defi. Mete tout moun an defi. Mete Digicel an defi. Mete Larepiblik an defi. Pou on moun di m konsa ke. Eske mwen, Gracia Delva, m te konn pale avèk Anèl avan ke misye te kite Pòtoprens pou l al Machan? Jamè!
Jamè!
Ok.
Donk se lè l rive donk sou teritwa Machan an, sou teritwa Machan, ke antan ke depite ou senatè, antan ke senatè, antan ke senatè, lè sa mwen antre an kontak avèk Kazèk la.
Ok. Pou m di misye, sa k ap pase? Foti pale m de misye. M rele Kazèk la nan machin. M di misye, pale m de misye. Se lè sa Kazèk ap pale m de misye. Epi m gen yon bon zanmi m ke papa misye te konn travay lakay li. Se yon zanmi ou konnen, Edison. Edison, trè byen. Ou konnen Edison, papa misye. Papa Anèl te konn travay lakay papa misye. Epi m di misye, a misye e timoun. M rele misye, misye Miyami, m rele misye. M di misye, èske ou konn misye? Paske gen nèg nan pòs. M ap tcheke. Misye di m, a men papa misye te konn travay ak papa m, bagay sa yo, lakay mwen. Bagay sa tèt chaje, m ap tande bagay sa yo. Bon, epi nou kite nou pase. Men, lè moun pral vin lonmen nonm nan bagay sa a, nan rapò ki gen an, e sa ki fè ke mwen m panse ke fò lajistis fè sou sa. Sa, sa nou pa ka kite sa pase. Gen twòp nèg kòmsi, jodi an, gen twòp jistis ki fèt, li twò fasil. Kòmsi Dadou pou nèg ki tiye Jean Dominique lan, li se li l ap gade. Li twò fasil pou nèg ki tiye Jacques Roche nan snil la ap gade. Li twò fasil tou pou m ta chita mwen menm dèyè kòm senatè pou yo di m kidnapè. Li twò fasil pou m rete epi pa janm, lajistis pa janm di yon mo sou mwen. An pasan, jodi a fè 16 zan depi ke Jacques Roche yo asasine l. Yo asasine Jacques Roche. Yo asasine Jacques Roche. Se yon nèg ke m te konnen. M te konn jwe domino a Jacques Roche lè m sot lekòl. Sou Nazon. Misye te rete bò JOC a. M te rete nan antre nan ravin nan anfas JOC a. E la m te rete. M te konn Jacques Roche. Paske misye se yon nèg ki te toujou ap ekri. Epi misye, m te kapab di w, se te yon nèg ki te gen yon foli lanmou, te konn al, m gen kouzin mwen, misye konn al an vizit, misye te konn al ap file, yon nèg jako pye vèt nan sans mwen. Se nèg zòn nan ki toujou do touni, ki vini kap relaks, ap jwe domino, m te konn misye. M pa janm kache dèyè pou m te senatè. Paske m te konnen ke se sou Jovenel yo t ap rive. E Jovenel te konnen. E Jovenel te di m tou. Kèt poze w Aya, ou fòk pran fòs lò bò kote m paske batay m ap mennen an se yon batay ki pa fasil. Aya di, Se yon batay ki pa fasil e nou konnen ke se pa vre. Tout moun te konnen se pa vre. Nèg yo di vese gòd, fò nèg yo eksplike vese gòd lan. Gisèle ka retrase vese gòd. Si w mete m nan yon rapò, fò w mete l se Gracia Delva. Li se pitit pèp la, tout moun konnen l. Li twò fasil pou m pa ka jije mwen menm. Mwen se, si w di vesegond, fò w pou vesegond dèyè nan salon kay moun yo m te ye. Nan vesegond se nan salon kay, nan salon kay moun yo pandan m ap antre, m ap antre, moun yo di m konsa ke, m ap repete l, moun yo di m konsa ke, m wè fi a avèk vant mare, li di m, pitit mwen depi 3 jou l pa vin paske m pa t la.
M te fè yon mwa de yo lè sa. M fè yon mwa m pa janm antre lakay mwen. Ou pa janm antre lakay ou? M pa t janm antre lakay mwen. M fè yon mwa m te Miyami. Donk anfèt ou pa janm al machan? Non, m pa t, lè m ap pale la, isit Pòtoprens. Isit la Pòtoprens. Lè bagay sa rive a.
M te, pa bliye pa t gen kanaval, m te Miyami, de Miyami, M retounen Washington, Washington ankò, m retounen ankò, m al New Orleans, so m so m t ap vire, m te fre, m te paske e lè m lè m retounen se lè sa a, jou swa sa a ki se 14 mas m kwè, 14 ou 16 mas nan dat sa yo. Epi dam nan di m sa, epi m di sa k pase? Gen pou listwa e pou laverite. Yes 20 segond lan m rele Anèl. Ok. Ou pale avèk li pandan 20 segond? Yeah 20 segond paske nan salon kay mwen li devan moun yo. Ok. Paske.

Kòm la li ta sipoze, kòm dabitid la sipoze teritwa misye, mwen kòm dabitid kòm atis pou lapè, kòm dabitid an 2005, an 2006 m t al Bèlè pou pou lapè, kòm an 2005, 2006 m te toujou nan tout geto a jwe Tite Solèy, m te toujou konn ap toujou epòk te gen Bagdad kòm atis, y ap kidnape moun mache moun Latibonit yo rele m, m te konn toujou ale pou m wè kiyès m ka. M te konn fè l, gen moun mache yo te rele m. M te gen bon zanmi m alepòk, Kato sou frè a. Kato se 2 bon zanmi m. Dèfwa m gen moun mache yo gen dwa kidnape m, m kouri m rele Kato, m di msye, èske n ka rele yon moun, kiyès nou ka rele anba a? So, sa te. Ou ap pale de Don Kato? Don Kato m ap pale la, m ap pale de 2006, 2007, epòk kidnapping. So, a chak fwa kòm atis, M te konn gwose de moun. Dèfwa m konn lage yon moun avèk vwa m, aya aya sa a, paske alepòk ti mesye yo, men yo se te Gracia Delva. Ou konprann? Sa vle di ke pa t gen yon nèg nan jenès nan laj sa a, lè sa sa l t ap fè, kòmsi m ta di w. Donk ou te konn kominike avèk Kato si gen yon ka de kidnapin? An ka gen kidnapin. Ou rele l pou w bezwen konnen si l nan ki zòn, si l konn moun sa a, si l konn bandi sa a, donk ou kapab rele l. Ou konprann sa m ap di w la? Si, kòman m ka pale avè l? M ap pale w 2006, 2006. Ebyen se menm sa ki vin m di ah bon m pale a misye. Wi men èske ou dakò tou ke pratik sa, anfèt egzèsis sa, savwa si gon moun yo kidnape nan yon zòn epi moun nan vin kote w oubyen fanmi moun nan vin kote w, ou rele Don Kato oubyen yon lòt moun. Anpil fwa moun machan. Anpil fwa moun machan.
Moun machan. Anpil fwa moun machan. Èske ou dakò tou ke la avèk sa yo ka di ke ou son nèg ki nan kesyon kidnapin? Non yo paka. Paske ou toujou ap rele moun pou moun, ou ap rele bandi pou libere moun. Yo paka di sa.

Men jodi a, paske si konbyen moun, bon m tande dènyèman, lè w pran yon nèg tankou, tankou Toro pa egzanp, Toro tankou, Toro, se nòmal, Toro radyo karayib, Oh Toro, Patrik Monsignac, Patrik Monsignac, men lè w pran yon kote kòmsi gon kote misye rive, yo kidnape yon moun, men misye, misye, men se Patrik Monsignac, misye oblije kanmenm, Li ka fè yon entèvansyon, Li fè, men l te pale klè nan radyo, tout moun te tande l, ke l te fè yon entèvansyon, Pou yon moun, Pou yon moun. Paske jodi an lè nèg la di konsa ke men kote moun nan ye, men kote moun ye lapolis bwal kwaze li paka fè anyen fò gen de moun tou anndan sosyete a ki gen moral ki ka pale avèk moun sa paske pale avèk moun sa fò pale avèl tou se pa tout moun kap finanse poul pale avèl paske banm diw louko e se pa tout moun tou lap tande tou pa tout moun lap tande tou dèfwa paske fòn itilize sa e se la n vin rive jodi an paske lapolis ajenou lajistis ajenou èske ou konprann sa m vle diw la kounya gon kote m pa vle pèdi sa m tap diw la.

M di misye, m di banm rele, m di yo kidnap yon moun pam, yon vwazin mwen nan zòn stad Sylvio Cator. Sa w ka fè mwen zanmi an? Misye di m, ah monchè m pa konn bagay sa w, m tande sa tou, misye fèmen telefòn li. 20 segond.
Li ekri nan rapò a. M pa konn si si se li vik se li k tèt la. Men se li nèg yo mete. Ok. Se li yo mete. Men fè m tou. Donk se 20 segond sa ki tèt ki pral fè ki pral kondane w ki pral kondane m.
Pou ve nan 20 segond ke m ka gentan planifye yon kidnaping nan 20 segond. Jis a titre de fòmasyon ke ou rele. Ou konprann.
Kounya. Manmi an di m yap tiye m. Papi a paske gon kòb pou l te bay se mwen k tap tann pou yo te prete kòb la map repete l ankò m pa gen chwa fò m di l lap prete kòb la m di kèt gen pwoblèm bay an kòb li di m yap tiye papi a m di kèt m di men sa map fè m di pa gen pwoblèm m pa gen kòb men map al chache kanmenm m jwenn yon kòb prete w map rele yon moun oubyen mwen menm map prete w yon milyon goud m di sèl sa m konnen m konnen m gon milyon goud m ka prete w. Donk se ou ki prete moun nan kòb la pou l te kapab bay Anèl? Menm jou swa a m pa konn kiyès ki bay li menm jou swa a. Alò pou l te kapab bay ravisè a. Ravisè a. Epi li di m, yes. Epi li pran nan telefòn mwen. Dayè, se li menm li di m fòk li diminye, l ap jwenn kòb la. Li p ap ka peye a dizè diswa. Yo te bay l dizè diswa. Li p ap ka peye. E l ap pede rele, rele, rele nan telefòn. Yo pa pran l. Epi se madanm nan ki pran telefòn mwen a men l, ki rele mari l. Ki rele nimewo mari l. Mari a se moun yo te kidnape a. Epi se nèg yo ki pran telefòn nan. Ok. Ou konprann? Pou l rele paske se nan telefòn sa pou l pale avèk misye. Avèk misye. Pou l negosye. Pou l di nèg yo mèt fò ti tann li pou demen maten l ap degaje l pou l wè si bay kòb la. Sa se lòd 20 trant segond lan. Ebyen, la èske ou dakò ke si gen yon ankèt onivo de la jistis, kanmenm y ap sible w? Men se nòmal.
M pa gen pwoblèm avèk sa. Paske se telefòn ou. Ou dakò? Men m pa gen pwoblèm avèk sa.
Ou dakò? M pa gen pwoblèm avè l. Ok. M pa gen pwoblèm avèk sa. Ok. M pa gen pwoblèm avèk sa. Dayè, m dakò l e m redi l m dakò l e se nan salon lakay moun yo. Ok. Sa vle di ke Ok. se nan salon lakay moun yo. Donk se sa ki verite a anfèt. Se sa ki verite a anfèt. Trè byen.
E jodi an, sosyete a nou pa kab bay tèt nou manti. Wè. Fòk nou konnen te vini gen yon dènye kote nan kesyon kidnaping nan. Sa vle di ke jodi an, mwen menm, se mwen. Nou kap di kap pale avek yon neg pou sove moun men m tande de neg nan peyi an ki gran bos nan peyi an ki gran bos nan peyi an ki di ke li menm gen yon seri de neg ki chef yo konn ap pale de neg yo ka rele chef bandi oubyen kèlkeswa je li menm li rele yo ajan devlopman misye klè sou li m pa janm tande yon radyo pale de sa m pa janm tande neg yo foye misye a katre sou sa. M pa janm tande yon moun dwazimen pale pou l mande misye kisa l t ap devlope a nèg yo, kisa l konn devlope. Yo pa janm di sa. O men paske mwen menm m se Gracia Delva, paske m se Gracia Delva, paske mwen menm fòk m te pa t kite kadejak fèt Machan Desalin, fòk mwen menm pandan lapolis t ap kouri, pandan lajistis t ap kouri, mwen menm m te oblije ap pale avèk Anèl pou m te di misye dèfwa machan pa ka pran sa a frè. E chak fwa gon machin ki ante gon pwoblèm Pwoblèm se kiyès chak fwa gen yon pwoblèm machan chak fwa gen yon pwoblèm kiyès mwen ta rele chak pwoblèm se mwen menm yo rele men si se mwen yo rele men m pa gen okenn rekou m pa gen rekou lapolis m pa gen rekou lajistis
sa m gen sa m gen se pouvwa ke Bondye ban mwen an ki se pouvwa pale avèk moun ki se pouvwa ki kapab di w wout w ap fè a wout sa pa bon sa w ap fè a se pa konsa w dwe fè l men kijan w te ka fè l ou pa ka vin fè sa la bò isi an ke w retounen kote w te ye a e se la bagay la ye. Senatè Gaston Delva e nou nan salon lakay ou jodi an peyi a li nan yon anbwoglyo politik e prezidan Jovenel Moïse jodi an Ayiti a travè le mond yap pale de Ayiti paske gon gwoup de mèsenè ki debake lakay prezidan Jovenel Moïse ki asasine l. sou kabann lakay li. E kijan ou k aprann nouvèl sa a e jodi an kijan ou konprann donk asasina sa a?
Bon, e m aprann nouvèl sa a fò m di w ke lè m fèk aprann nouvèl la m pa t la. Vè inè lè yo rele m, si w ap gade nan telefòn mwen, inè yo di m gen anpil tire bò kay prezidan. M pran telefòn mwen m rele prezidan. Nap rele prezidan an. Paske m te nan yon konvèsasyon a prezidan an nan lendi. Ok. Nan lendi. Epi lè m tande sa, m screenshot li. M rele misye, m di. Misye pa janm reponn. Misye pa janm reponn. La ou pale nan madi.
Madi, inè, inè, inè, dezè di maten. Ok. Misye pa janm reponn. Lè misye pa janm reponn jiska 3 zè misye pa janm reponn. M di a, pa gen pwoblèm, dènye mesaj m voye pou misye, w'ap wè a 3 zè, m'ap montre li la, eskize, pou nou kapab wè l. Bon, se pa telefòn sa, Prezidan Jovenel. Dènye mesaj mwen voye ba misye. Madi 6 jiyè. Misye wè epi.
Donk 3 zè di maten nou deja nan mèkredi. Wè nou deja mèkredi ok epi m di map gade la epi m di prezidan 7 jiyè li te 3 zè lèm paka jwenn misye m di prezidan kòman nou ye epi aya li wèm mete panne kòman nou ye paske m rele misye anpil kòm dabitid lèm rele misye. Li toujou retounem apèl la. Ok. Epi wap gade la, se la ke kote tout apèl yo la, wap wèm rele misye 3 apèl, Ok. Une heure, Ok. deux heures, wa wè la mba misye 3 apèl, la mba misye dezyèm apèl. Kòrèk, kòrèk. Sa vle di ke Kòrèk. bagay la trè tijan. E nan demen maten, m di, a prezidan kòman nou ye? M pa kwè sa. M Se dènye bagay ke Ou te ka imajine. m pa imajine Wè. ke yon nèg te ka rantre lakay prezidan Wè. pou tiye prezidan. Wè. Men, sa pa etonem. ke prezidan an mouri.
Ah bon sa fò di sa? Paske mwen konnen gon seri de bagay, paske m konn pale a prezidan anpil. Ok. M konn fè inè tan, de zè tan. Te gon epòk mwen konn pale a prezidan chak jou, Ah bon? chak swa.
Prezidan rive yon kote gon lè, misye te konn inè di maten rele m pou n pale, l ap eksplike m. Wi men gon kote k rive bagay la te gate. Batay misye, batay. Bagay la te gate antr ou menm avèk prezidan Jovenel Moïse. Batay la, batay la misye ap mennen an. Mwen konnen son batay Misye pranl serye e misye pral a nèg yo Misye pral a nèg yo fas a fas Kif kif E misye pral a nèg yo kotel dwe pranl nan Ou ap wè gon kote ganpil moun ki pat konprann ke Ganpil moun ki te panse ke Prezidan Weber pat wè pèp la Ganpil kote lè prezidan ap di yo gangoun ap wè Misye pa wèl pat wè yo E misye tap mennen batay la men fòl te mennen batay politik la a nèg yo konsa jan li tap mennen nan Gon kote

Fo regle anndan demokrasi a. M pat janm patizan voye l ale kraze brize. Paske sa k te vin dezakò ke m te gen a prezidan an se de bagay ke nou te konn di. E se sa m te konn di l nan reyinyon devan plizyè senatè. Lè m pa dakò, mwen di mwen m pa dakò. Mwen di prez, ou se moun pa m, men sa m pa dakò l. Sa pa ka fèt konsa. Men, lè w gen pozisyon sa, lè w konsa pa bliye ke. Ou pral jwenn anpil nèg, paske se prezidan de la repiblik, ou pral jwenn anpil nèg ki pral vin chache tèt prezidan. Ou pral jwenn anpil nèg ki pral vin ba l pawòl. Men sepandan, kèlkeswa nivo ke m te a prezidan, men fò m te toujou fè prezidan an sonje ke nou te di nou t ap fè wout twazyèm seksyon an. Fò m te toujou di prezidan, sè ke, hey, m.
Fò m toujou raple l de Marche Desalin. De Marche Desalin, de Latibonit. Fò m te toujou di prezidan, se vre. Menm si ke si non te di non gen de bagay gen de bagay nou tap fè fòn fè yo men si m raplel sa se pa yon pwoblèm ke m gen avèl lèl vin gon pwoblèm si nèg bò kotel pranl pwoblèm sa se yon lòt bagay men mwen menm a prezidan nou te gen dezakò politik paske m pat envòv nan politik prezidan pandan 1 an pandan 1 an 1 an edmi men sepandan pa bliye ke. Wap pale de rekil. Pa bliye ke m se premye moun yo tire pou prezidan. Se mwen, m se premye moun yo tire pou prezidan. Fè de mwen yon kidnapè se pou prezidan. Yo tire m pou prezidan paske lè w retire imaj mwen kòm atis. Lè map gade dènye videyo m gen la, dènye mizik mwen, m gen yon timoun ki gen 1 an wi menm kap eseye chante Gracia Delva. Men li di, ou pa konprann frè. Ou konprann se la m te fasil di ke se la. Non pa pitit pa m, m pa menm rekonèt li. Yon fanatik, yon timoun. Pitit yon fanatik, yon fanatik. Menm sou Instagram mwen la. Menm sou Instagram mwen la, m ka montre pèp la l. Men. Lè men sou instagram mwen la men gade sa wè mwen pral gad yon timoun ki poko menm gen 1 an epi di ke ki poko gen 1 an ki poko gen 1 an kap fòse chante kap fòse chante ya sa vle di ke kisa w fè m la poukisa w fè m sa poukisa w fè de mwen yon kidnapè poukisa ou pran paske pou konviksyon m paske map sipòte prezidan. Men sa w fè yon timoun konsa? Lè w konnen vre, ou menm k ap di l lan, ou menm k ap repete l lan, w konnen vre e pa vre. Men kòman w konprann anfèt asasina prezidan an? Asasina prezidan an?
Enben, se si.

Oubyen m kraze barye a monte. Bon si m pa kraze barye a monte, si se moun ki pou m pase menm, se moun ki pou m pase. Asasina prezidan. Mwen menm mwen panse ke. Se di w di ke anfèt se. Mwen menm mwen menm m pale an jeneral. M pale an jeneral. M pale an jeneral. Men m pale an jeneral. Yon prezidan ki mouri konsa, fò nèg siveye anpil nan sa w ap di. Ok.
Wi se klè paske gon kèk tankou.

Pwoblèm ke m te gen a prezidan, se 2 pwoblèm, se se plas piblik mwen m ap fè Lestè, epi ki kanpe, ki bloke. Mwen se mache m ap fè Liankou ki bloke. Se mache, se yon son mache de dun, son mache m te gen, m ale de dun, men Jout la, Jout ap gade m. M ta la Jout, lè sa Jout, li te direktè teknik BMPAD. Lè misye rive, misye, misye ka demanti m la si l vle, gon timoun ki gen devan k ap di aya, aya. Lè sa li te gentan 8 è di swa. Men lè sa timoun sa a nan 3 zan. Li te gen setan, jodi a li gen dizan. Sa vle di ke mwen m ba l manti. Mache a pa janm fèt. Se te pwoblèm mwen sa. E li te klè, m te di l nan radyo tou. M te di l nan radyo e m te konn di prezidan sa. E sa te vin mete m ke mwen menm m paske politik pa m nan se rezilta. Politik pa m nan se pa politik Pòtoprens. Politik pa m nan se politik se pa se pa kan, se pa klan. Se pèp ayisyen. Se moun ki pi fèb yo. Se moun ki pi mal yo. E je si misye. Moun yo pa t ap konprann batay ke misye t ap mennen pou moun ki pi mal yo. Misye te rive yon kote pou misye te rantre nan bagay la pou bagay la te tou fini. Nan kad batay sa a, nan kad batay sa a, ki pi gwo konfidans nan kad batay ke w ap pale de li a la, ki pi gwo konfidans ke Prezidan Jovenel Moïse te fè w pandan ke ou menm antanke Senatè de la République ou t ap viv avè l nan kad batay sa a? Gon nèg ki rele gran nèg isit, pandan misye ta Prezidan, gon gran nèg isit ki rele Prezidan, ki di Prezidan, fò demisyone. Yon gran nèg isit?
Devan m. Gwo deklarasyon w fè la wi! Ah
prezidan, prezidan gen lòt moun li di l kanmenm. Mwen si ke prezidan gen lòt moun li di l. E prezidan di m non. Prezidan di m aya pa yon nèg Gon kap. òm dafè isi, pandan w chita prezidan an, Jovenel Moïse, ki rele prezidan an prezans ou, ki di prezidan fòk li demisyone. Sa gen. E ki sa ki te reyaksyon w fèt yo? Sa gen ennan dezan. Ki sa ki te reyaksyon prezidan an? Sa ki te reyaksyon prezidan an? Misye di m aya pa gen sa. Eeh nèg kap fèl demisyone paske nèg yo se ap fè la pa bay peyi a regle. La nap pale nan ki epòk, nan ki peryòd, nan ki peryòd? Eee peyi lòk aprè peyi lòk, peyi lòk nap pale 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018 ok lè sa, lè sa peyi a lòk lè sa mwen menm m pa janm patizan kraze brize mwen menm, m pa janm patizan kraze brize lè sa peyi a lòk epi m di. Devan l di prezidan fò demisyone. 2018 Sa peyi a rèd Peyi lòk Peyi lòk Epi prezidan di m a pa gen moun k ap fè m demisyone Paske sa nèg yo ap regle avè m nan se pa bagay peyi a ap regle avè m
Sa nèg yo ap regle avè nou se yon lòt bagay Ou pa konn nan ki sa w ye la Mwen nan sa w ye la Misye toujou di m sa Misye di m aya mwen nou se yon atis Dayè pou anpil moun ki pa konnen Moun yo panse Jovenel se yon nèg konsa konsa Jovenel se yon nèg ki te nan kin pati

Misye mete m papa mete misye di li konprann sa lap fè a paske se batay pèp nèg ap fè li pa konsa yo tap fèl li pa konsa yo tap fèl avèl paske jiska ou wè pèp la vrèman ou wè nèg yo pa gen vwa paske si nèg yo te gen vwa fò nèg yo konprann ke fòk mwen menm elit politik la pa renmen m m pa renmen yo tou yo pap janm renmen m paske m pa nan kan yo. Pase m pa wè klè. Lò di elit politik la. Yo pa renmen m.
Opozisyon ki la. Klas politik ki la. Klas politik la pa renmen m.
Ou pa renmen yo tou.
M pa renmen yo tou. Ok.
M pa renmen yo tou paske m pa vin fè yon politik Pòtoprens mwen menm. M pa vin fè yon politik pou nèg Pòtoprens. M pa vin fè yon politik pou pou nèg ki gen lajan menm. Sa di m pa nan kan, m pa nan klan okenn nèg isit ki gen lajan. E tout nèg isit ki gen lajan, tout nèg nan politik.